Byenvini sou Sak Talk Show, yon nouvo live e yon nouvo podcast. Podcast sa a, ou dwe tande l jiska finisman, paske pou sa ke nou pral pale anndan podcast sa a, ou dwe ret la jiska finisman pou tande l. Pandan n ap salye tout fanatik Sak Talk Show yo, n ap salye tout K-Disquad yo, Team Gep, n ap salye w e n ap salye tout melomàn mizik. Moun ki renmen mizik nap salye w. Eske w prè pou nal fè padkas sa? Padkas sa se preske yon ranmase de sak sot pase semèn ki sot pase la. Te gen anpil anbyans, anpil anpil djaz jwe e anpil zen tou anndan anndan kominote ayisyen an espesyalman medya ansanm avèk medya. Medya ansanm avèk atis, ebyen gen anpil koze. Menm kote an tou, gen anpil mizik ki sòti, anpil sengo sòti, e malgre nou konnen gen anpil nan yo, ebyen ki pral mache tankou tòti. Men gen anpil ki sòti, espesyalman o nivo de koup di mond lan, gen anpil mizik ki nan lari la. E nou pral pale de Bedjine Kadilak Back to Back lan, E Bedjine ap fè yon travay jodi an la anndan endistri an la malgre ke nou wè pa gen twòp medya k ap pale de travay ke l ap fè anndan djaz lan men nou wè Bedjine Kadilak jodi an la ap jwe nan yon lòt nivo la kounye a la nan yon lòt nivo se sa k fè nou menm n ap di nou tande djaz lan pral fè yon kanpe fè yon kanpe sa ebyen. E gen yon seri de vil ki poko danse Foli Renmen, ki poko jwenn Foli Renmen. Yè swa a nou te nan, nou te nan Mastènay, nou t ap pale o nivo de ki jan endistri an ye, ebyen de abi ki gen nan endistri an, e o nivo de medam yo tou. e 2 tèt ansanm ki pa gen anndan endistri an bò kote espesyalman medam yo e Mastenay te ale pi lwen ebyen pou te fè konnen tou li menm se pa senpleman o nivo de medam yo non pa gen tèt ansanm se genlè se tout kote fi ye fi renmen gen jalouzi pou lòt fi ebyen fi toujou ebyen genyen sa lakay yo nan yo menm nou menm e nou kapab di Nou pa ka di demanti de sa ke deklarasyon an, paske anpil fwa vre ou jwenn se toujou se fi ki nan diskisyon ansanm avèk fi, gen dwa se 2 machann ki ap vann menm kote, gen dwa yo gen 2 boutik ki kòtakòt, youn lòt bò, youn sou kote, youn nan mitan oubyen youn devan youn dèyè gendwa ebyen se konsa ebyen ou toujou jwenn gendwa youn ap vann mayi youn ap vann diri gendwa youn ap vann pwa youn ap vann youn ap vann pitimi men toujou gon diskisyon sa rive menm otou de machann manje an ayiti kap vann aleken de twa machann ap vann aleken ebyen wap jwenn ebyen moun sa yo yo toujou nan diskisyon ebyen diskisyon pa senpleman rete la. Nou son pèp de diskisyon menm menm o nivo de politik menm ebyen wap swiv o nivo de politisyen an Ayiti si nèg sa pa nan menm pati ansanm avèw li se pi gwo edmi w ki ka denonsew paske li bezwen on sòt de pouvwa ebyen poul jwenn pouvwa ebyen se denonsew poul ka jwenn pouvwa e jodi an la anndan etchèmay lan atravè de medam yo tankou an nou pran egzanp jiji nan nan hot seat pral fè yon deklarasyon otou de Darline Desca lè Blondedy konnen li konnen kesyon an li konnen ki enpak kesyon an e ti ti ti piti piti an ti pitit lan pral reponn kesyon an wi li pral reponn kesyon an ke ke se se yon kesyon de fawouch ke l ye. Ni bò kote pa Blondedy li poze kesyon an an fawouch e e ou pral jwenn Jiji li menm ki pral reponn kesyon sa an fawouch tou li pral reponn kesyon an otou de Dalindeska ki kiyès ki Dalindeska li di w depi l piti li te konn ap tande Dalindeska èske se vre e ki laj Jiji Hum byen petèt wi byen petèt paske li sanble a w li sanble a w timoun vre but. But sa son kesyon fawouch ke l ye. Nou pa rete la, ann antre 2 back to back Beijing Cadillac soti nan Connecticut antre nan Brooklyn New York. Nou di w djaz lan l ap jwe yon lòt fason. Lè w pran batè a ki dèyè an, Ricardo, lè w pran T-Pic ansanm avèk gita l, lè w pran Magico sou kibòd lan, E lè w pran basis lan ki te anraje otou de 2 pwogram sa yo, nou pa di 2 bal, 2 ga, prèske 2 gala, men ki te anraje, k ap jwe nan lòt nivo, e s on basis ki pa antre nan djaz lan twò lontan, ebyen se tankou nou wè se on Ricardo. Pandan Ricky jis ale ki pral Ponya. Jodia la pa gen moun ki ka gen dout sou Ricardo jan lap jwe anndan djaz lan la. Pa gen dout. Pa gen dout sou Ricardo jan lap jwe anndan djaz lan. Yè jodia nou te tonbe sou yon ti bout videyo Luckson e Luckson kote misye tap pale de e ansanm avèk yon yon lòt nèg ki tap pale de de Disip ansanm avèk Can e Can Doudou. e met fa e ti michel ki ale e misye misye vdou konsa ke li santi pou li menm ebyen disip ap pi byen jwe konya la ke lè ebyen ti michel te anndanl se menm jan nou pa di konsa ke ricky jis pat bon anndan djo bedjine kadilak la non nou pat di sa men jodi an la. Nou wè li prale ke Ricardo pral vin ranplase misye ke Ricardo te la tap asiste san se tankou li tap asiste an silans li tap asiste an silans li potko janm parèt tèt li pou dabò e sou bat se sou tanbou a ke li te ye li senpleman tap asiste li tap wè ebyen Ricky jis ki tap jwe tande byen lè w lekòl lè w lekòl. Ou sipoze ka rive yon lè, si w di konsa ke ou pral vin devni yon pwofesè nan menm matyè ke pwofesè sa tap tap aprann ou an, sa vle di ou menm nan matyè sa ki se menm matyè ke pwofesè sa ebyen li tap ba w kou a, ebyen ou pral bat ou menm pou depase pwofesè sa. Si pwofesè sa te, ok, an n di pa egzanp se yon pwofesè matematik, li te senpleman ap fè matematik, Men ou menm, ebyen pou w ka depase pwofesè matematik sa, w oblije al fè prekalkilus, w oblije al fè l, paske ou bezwen pou yon lòt nivo ki pi wo. Pwofesè sa ta fè matematik senpleman, ebyen ou menm w al pran l, ebyen nan yon lòt nivo ki se kalkilus, w al moute pi wo, ebyen ke pwofesè sa. Sa vle di ou depase pwofesè sa. Sa vle di jan. Ricardo ap jwe andan djaz nan la jodi an la ebyen misye lap byen jwe nan papa l di konsa ke si nou pral konpare o nivo de top ten batè k genyen andan endistri an la pou nou antre Ricardo nan top ten nan e poukisa pou n pa antre l e poukisa pou n pa antre l paske lap li nan djaz ebyen lap byen jwe andan djaz nan li nan djaz lap byen jwe andan djaz nan. E tande byen, paske sa k rele ban dèyè on djaz li enpòtan anpil, sa k rele ban dèyè on djaz li jwe on gwo wòl. Depi ban dèyè w pa bon, ebyen se tankou ou pa gen djaz tou. Depi ban dèyè w tèt chaje, ou pa gen djaz. Nou t ap tande anndan Luckson Show, ebyen kote misye t ap poze kesyon ansanm avèk. yon moun ki te rele l o nivo de de Ti Michel. Li di w konsa ke Ti Michel t ap kouri ansanm avèk ansanm avèk ansanm avèk disip. Men jodi a la a o nivo de Mèt Fa ki vin la, li wè djaz lan ke l chita, batè a ki dèyè a. Tande byen, sa k fè nou sot pran Ricardo la. Ricardo ap fè yon travay. Ricardo ap fè yon travay, ebyen senpleman sa ke nou bezwen nou bezwen nan nan nan djaz lan. Nou menm sa nou se Sak Talk Show, konsèy nou menm nap pote nan djaz lan, ebyen Bedjine ak Kadilak bezwen 2 backup singer dèyè an lè yap jwe. Se senpleman nou menm sa ke nap pote la. Li bezwen 2 backup singer konn konn sa yap fè, si yo arive dekochte 2 backup singer, pa egzanp on 2 3, ebyen ki ka ann di ki nou pap pale de nenpòt moun non, nap pale de moun ki gen vokal ki ka fè. Bakòp Sengè. N ap pale de, an nou an nou di konsa ke bann retounen anndan legliz, banm retounen anndan legliz. Ebyen k ap bay bon bakòp, ebyen de moun ki konnen, ebyen nou t ap di konsa ke bon nou gen on Bedjine Cadillac pa gen moun k ap ka kenbe l anndan endistri sa la k rele Etchèmay lan. Tande byen. E nou kwè ke si, si yo vle. Yo ka fèl sa se sa se mighty sa se sak talk show e mighty promo men ta konpa sa se nou menm sa e konsèy nou ebyen pou djo bedjine kadilak lan ebyen si yo gen on back on back up singer ki solid ebyen pa gen moun kap ka kenbe yo la anndan anndan endistri an la paske bedjine bedjine bezwen bezwen sa kadilak bezwen sa anndan djaz lan si yo ka dekochte on back up singer. Pwofesyonèl, ki konn sa l ap fè, konn sa k rele mizik, ebyen ki ka chita anndan mizik lan pou bay bon bakòl k ap voye bon vokal deyò, m kwè ke ebyen w ap jwenn yon Bedjine Cadillac pa gen moun k ap ka kenbe l anndan HMI. Sa n ap di w lan, nou konnen l, nou wè l, nou fè tout tan nou. Nou nan koral, nou nan gwoup, nou konnen sa ke n ap di w lan la. Si Bedjine Cadillac arive dekochte, ebyen. 2 moun oubyen 3 moun ki bon o nivo de vokalis ki ap baw bon vokal dèyè a kòm bakòp sengè li pa gen moun ki tap ka kenbe djaz lan tande imajine w ou ta gen yon bakòp sengè anndan foli renmen kap pouse vokal anndan foli renmen li pa gen moun kap ka kenbe djaz sa mal tande byen bedjine bedjine gon yon yon deplasman anndan mizik yo. e pou dabò wap wè janl kenbe mic li se pa fòse lap fòse o nivo de de microphone nan lè poul pran yon high note li pranl byen san oken pwoblèm pase pa gen anpil anpil anndan HMI lan la bò kote medam yo e ni bò kote gason yo ki ka fè sa o nivo de senpleman Pedro fòs kem ka retire e nan pami gason yo kap baw yon high note e san oken pwoblèm san redi ladanl Bon apre sa pa gen lòt e bò kote medam yo o nivo de de high note Bedjine ap bay la gen anpil nan yo se pa egzanp lage on mizik e on mizik e Bedjine bay moun sa yo pou yo chante la yap fè bèk atè ladann nou te wè sak te rive Annie Alert e pandan l ta pral bat pou l ta al chante mizik mizik Shabba nou wè sak te rive l li te oblije kouri bay vag li te oblije kouri ebyen pou l bay vag sa vle di jodi an la jwenn

Nan chak grenn mizik. Se pa yon sèl mizik non. Nan chak grenn mizik ebyen ke djaz lan li pèfòme nan sware a ebyen moun yo yo tap chante. Sa vin moutre w ke pou anpil moun kap pale ebyen djaz lan tout sa l genyen yo se hit ke yo ye. Tout sa l genyen yo se hit ke yo ye. paske si yo pa hit ebyen yo pa tap jwenn ebyen piblik lan kem tap wè Rutshelle ki tap chante nan menm semèn sa k sot pase an la m pa konnen ki se mizik ansanm avèk Teddy Hashtag lan ki tap bat m wè tout moun yo ebyen se bouch fèmen pa gon moun menm ki ka repete yon mo malgre lap fòse moun yo nan ti kounouk kote yo ke yo te mete l lan. Ebyen pou moun yo te eseye chante men yo pat yo pat ka chante paske yo pa konn mizik yo vre yo pa konnen yo yo pa konnen yo paske atis lan soti yon album bon banm pale banm pale nan album atis lan ankò sa sa sa sa sa sa kijan kijan m te ka di sa ale anndan atis lan anndan album nan se tankou bay tèt ou yon gwo yon gwo kalòt paske atis lan album nan pa rive sou tout moun yo vre malgre ou wè album nan gen gwo nimewo sou youtube men se pa rive ke album nan li rive sou fanatik yo vre paske yo pa konnen pa konn mizik ki anndan album ke ke Rutshelle pral fè yon gwo eksè a pwomote album nan a peye pou pwomote album nan ki vin mete album nan nan yon nivo. ki endikape pandan ou pral jwenn moun yo pral di w konsa fanatik pral di w o nou gen gwo nimewo al gade gwo nimewo men gwo nimewo a se pa bon engredyan bon nimewo a se pwouve w atravè de bal lè w ap jwe se pwouve w kote w ap jwe live yo ebyen moun yo ka chante mizik yo yo ka ebyen la ansanm avè w ebyen yo ka fè w pa menm chante menm si w ap gade onivo de. 2 pwogram sa yo la depi soti an nou di depi Foley renmen antre nan jwe nan Hollywood la jwe Little Haiti jwe nan Madan Gougous jwe lòt kote ankò ebyen ou jwenn moun yo prèske pa vle kite Bedjine chante mizik Foley renmen an e se pa senpleman mizik Foley renmen an non men tout mizik ki anndan albòm Misyon Akonpli an prèske ou wè moun yo pa menm vle kite ni Bedjine ni K-dilak chante mizik sa yo konya la, se ap fè nou di w ebyen djaz lan li prepare pou nenpòt big konsè ebyen li prepare pou sa, li prepare pou sa, li prepare pou nenpòt tip de de de kote ke w ta mete l pou l jwe an ebyen li prè. Se sa k fè n ap di tout K-disquad yo kenbe la nenpòt kote djaz lan ap jwe pa bliye djaz la gen pou jwe m kwè 3 3 jiyè l gen pou jwe nan nan nan Gita. E ou menm ki nan zòn Broward, West Palm, Miami, e ou menm ki Naples, tout kote sa yo, ebyen deplase vin danse djaz ou, ou pap regrèt, paske lè ou vin danse yon Bedjine Cadillac, ebyen ou pral lakay ou a kè kontan. Ou pral lakay ou a kè kontan. Pou dabò, depi ou antre anndan, anndan, se tankou e nan yon kò fanmi ke ou antre. Yè swa m tap tande. Nan live Queen nan m tap tande yon moun ki te di konsa ke l pat ale paske l pat gen moun pou l ale mesye dam yo di l ou pa bezwen gen moun pou w ale vin danse Bedjine Cadillac paske lè w vini se anndan kay yon fanmi ke w ap vini ebyen y ap akeyi w byen lè w vini sa vle di lè w al nan yon bal Bedjine Cadillac ebyen w al nan yon bal fanmi. e kote ou pap gen oken pwoblèm ebyen wap ou prale wap enjoy ou apresa wap soti wap soti san oken pwoblèm nan menm semèn sa nou konnen ki sot pase la ebyen nou konnen e e Alan Cavé fè yon gwo konsè yon gwo konsè yon konsè yon bèl konsè misye fè e nou bat bravo pou sa son ann di son e nou pa pral voyel menm jan avèk tout ayisyen ap di an son lejand son icon se 10 nou pa pral di sa paske nou pa gon etchemay ki. ki striktire lè sa nou pa ka voye l o nivo de sa e tou e kisa Alan Cavé ap kite pou etchèmay sa se gwo kesyon nou menm nan entèvyou nèg yo toujou di w men kisa y ap kite genyen k di w son rèv y ap kite e se sa ke yo toujou di w ke y ap kite men e kisa w ap kite pou etchèmay èske w ap kite pou senpleman ta di konsa ke bon m ap fè w oganizasyon m ap desann ayiti

Anndan endistri sa. Poukisa yo menm yo wè lòt etranje ap fè l, yo menm fwote avèk dè dè dè big pwodusè ameriken e lòt ankò, ebyen yo menm poukisa ke yo pa ka ann di fè l e paske mizik lan pa senpleman jwe mizik ebyen mizik lan gen lòt bagay ladan l. Pa vle di dèyè yon mikwo pou pou swasant senkant swasant an e ou ka dèyè yon ofis. Ebyen pou kontinye 50 60 60 an e pandan wap fè plis kòb paske gen plis lòt bagay toujou anndan sak rele mizik lan paske gen anpil mo ke nap repete jodi an la nan nan radyo ou tande nèg ki nan mikwo ap repete de gwo pwodusè san nèg lan ebyen pa janm pwodui yon moun vre nèg lan ekri yon grenn mizik li li bay on lòt atis on lòt djaz li vann ou tande nèg sa gentan pwodousè ekri on mizik pa vle di ou son pwodousè tande byen ekri on mizik pa vle di ke ou son on pwodousè paske nan lòt etnik yo nan lòt ebyen endistri yo ebyen gen moun ki ekri ki la senpleman se mizik ke l ekri sèlman pou vann men men ebyen yo pap janm al kategorize yo. nan plas pou yo dousè, yo pap janm al kategorize yo ladan l, yo pap janm mete yo nan kategori sa. Men nou menm nou tande sa souvan anndan HMI lan la, depi nèg lan ekri yon grenn mizik pou m chante, pou yon lòt chante, ou tande li se pi gwo pwodousè ki genyen. Menm jan w tande yo pran T-Blan, yo pran lòt ankò kòm pwodousè, ki djaz nèg sa yo? yo pwodwi yo mete deyò ki atis yo pwodwi yo mete deyò nèg sa yo senpleman yo pwodwi tèt yo de djaz pa yo men yo di w konsa ke depi yo ekou yon grenn mizik ba yon moun la tankou w konnen Richard Cavé ekou yon vye grenn mizik bay Rutshelle la ou tande l se pi gwo pwodousè non w pa w pa pi gwo pwodousè pou dabò mizik ke w bay Rutshelle lan mizik ke w bay lòt ankò yo gen yon kondisyon otou de yo an nou di Rutshelle se youn ki pran plis kout mato. nan men nèg sa yo paske lap chèche yon hit ebyen nan chèche hit lan ebyen nèg sa yo fè plis lajan sou li kel fè kòb li menm atravè ou panse mizik Rutshelle ansanm avèk Richard Cavé ou panse Rutshelle ap fè plis kòb ke Richard Cavé non Richard Cavé ap fè plis lajan nan mizik sa ke Rutshelle lap fè plis kòb nan mizik sa paske kondisyon ayisyen an si tèlman dwòl. Kondisyon ayisyen an dwòl nan mizik anpil Kondisyon ayisyen an son Kondisyon ayisyen an nan mizik son kondisyon nou rele l yon kondisyon kanibal se konsa ke n rele l sa vle di nèg lan li ka wè li ka wè etik de talan w li ka wè talan w li jwe ansanm avèk talan w lan li di w konsa ke m pral sot yon pwojè ansanm avè w men kondisyon pwojè a men kondisyon. oubyen ou menm wal mandel on hit li diw men kondisyon men kondisyon son seri de kondisyon ou pat dwe menm menm chita son kondisyon li pa vle menm travay ansanm avèw non li diw sa li baw tèl kondisyon tèl kondisyon tèl kondisyon men se pa yon bon kondisyon ebyen kel ye sa vle di nou diw son seri de kondisyon kanibal ke yo ye se pa bon kondisyon yo sa vle di. Jodi a la, ou gen yon djaz k ap byen jwe, ou gen yon djaz k ap byen mache, senpleman, ebyen, ou pral tande lòt moun k ap pale anpil, pale anpil, pale anpil, pale anpil, w ap tande zen, zen, zen, zen, zen, e a chak moman ke w tande yo, ebyen, ou se kontinye fè djaz ou mache. Wi, Alan Cavé, ebyen, yon bèl, yon bèl pwogram. E te gen anpil lòt pwogram tou an Ayiti. Gen anpil djaz ki te sòti, ki sòti Etazini, ki desann an Ayiti tou. E anpil bèl, anpil bèl, bèl koze fè. Disip, disip e fè anpil koze pou wikenn ki sot pase yo la. E ansanm avèk nouvo, nouvo gitaris nan. Lè nou di nouvo gitaris nan, se pa nouvo ke misye ye. Misye, misye te la deja anndan disip li tap pwodui men li pat, li pat sou sèn. ebyen pou tap jwe ansanm avèk djaz lan lè w pale de mèt Fa ebyen misye li ka byen jwe ansanm avèk Can Doudou pou anpil moun kap swiv ebyen yo di w konsa ke ebyen dyo Can Doudou ansanm avèk mèt Fa ebyen li pi bon pase lè Ti Michel te la paske Ti Michel tap jwe nan djaz lan avèk on volim ebyen ki si tèlman wo menm misye yo ta eseye desann li pap janm desann son gitaris e nou menm nou te wè Gogo te fon pale de sa misye misye te fache misye misye ap veye tout post moun ap fè la konnya la poul konnya misye vin pi rèd ke Ani Alèt wi poul joure anba post moun e sak pral ki pral tankou pral ka desann karyè misye e mwen menm m di si map fon top ten. Guitarist la m ta rive l nan top five ebyen lap enpe difisil pou m pran pou m pran ti Michel pou m mete ladan l paske gon seri de bagay ou dwe ka ranpli pou lè yo pral fè yon top ten pou yo fè l ansanm avè w si ou san disiplin ou tout sa yo ou son moun ki pale anpil ou tout kote ou vin tankou ou vin tankou son yon engredyan ki ka rantre nan tout tip de manje ou vin tankou son magi. Ebyen, jodi a la, ebyen, l ap enpe difisil pou pral pran, pou pral pran misye pou mete l nan, nan top ten oubyen top fav. E pa bliye, e K-Dilak li patisipe nan yon grenn mizik la, ebyen ki se yon mizik pou koup di mond lan. Anpil mizik fèt pou koup di mond lan. Men, anndan mizik sa, ebyen, nou kapab di K-Dilak se youn ki pi byen pase anndan mizik lan. Youn ki pi byen pase. Nou pa di lòt nèg yo pa byen pase non, men. Nou santi nou menm anndan sak talk show kadilak pi byen pase anndan anndan anndan mizik sa e tou kiyès moun ki pral fè mizik la a fè wout li plis ebyen se kadilak anndanl paske kadilak anndanl kòmanse gen anpil koupe lage sou tout rezo yo la li chaje koupe lage otou de mizik sa espesyalman nan pati ke kadilak chante a sou pral kontwole ebyen gen plis koupe lage otou de pati sa. ke tout lòt grenn atis ki patisipe anndan pwojè an. Pa bliye nou se sak Talk Show, sa premye padkas nou ebyen pou jounen an. Rete la, nap vini avèk plis pou ou toujou, paske gen anpil pou nou pale. Nou pral tande tout reyaksyon otou de lòt live ki fèt yo, paske ou konnen kòman nou fè show a, se gade l, tande l, wè l, pote l ba ou yon lòt fason. E anvan n ale, nap di w konsa ke Lewa ebyen li pa sispann ebyen. nan kò moun zile yo e li vin jwenn de medya fawouchè ki ap antre nan batay la ki pral pèmèt nou pa konnen kòman ebndjèl lan li pral fini. Mèsi a tout zanmi ki t ap swiv nou. Pase yon bon jounen, pase yon bon nwi pou nenpòt peyi kote w kapab ye. Mèsi babay.